Salut à toutes et tous, jodi a nou se jeudi 18 juin 2026 e se ankò yon onè, yon privilèj pou nou rantre lakay ou avèk yon nouvo nimewo de emisyon Opinyon. N ap raple w ke Opinyon se sèl emisyon ki genyen pou objektif analize ansanm aktivite e aktyalite ki ap pase nan milye evanjelik la. M ap raple w ke m se Pierre Florian Jean Marie, se toujou yon onè, yon privilèj pou mwen kapab prezante w emisyon sila e mèsi paske ou toujou la pou swiv tout emisyon nou yo e jan nou renmen dil pa bliye abòne pataje epi kite yon kòmantè pouw kapab pataje opinyonw ansanm avèk nou remèsiman avèk sponsò nou yo ki pa yo menm pèmèt aske emisyon sa li kapab rive lakay ou nou genyen FL production Haïti

platfòm imedya yo e pa bliye envite yon zanmi w vin swiv emisyon opinyon ansanm avèk nou kote ke nou menm nou bay tèt nou objektif e le devwa pou nou kapab pote yon ansanm de kòmantè otou de aktivite ki ap dewoule nan milye evanjelik la. Jodi a nou pral pale de 60 tièm anivèsè de la BCLH ki te selebre nan espas Legliz sur le Rocher de Delma e se sijè sa nou pral genyen pou nou trete ansanm. Pataje emisyon sa avèk yon pwòch ou, yon zanmi, yon frè, yon sè epi nap pran poz la. N ap tounen pou nou kapab trete sijè sa kote nou pral pale de swasantyèm anivèsè BCLH ki te selebre nan espas Egliz sur le Rocher de Dèlma. N ap pran poz la e n ap tounen.

Opinyon ki se sèl emisyon ki genyen pou objektif analize ansanm aktivite ki ap dewoule nan milye evanjelik la. Jan ke nou te anonse l, jodi a nou pral pale de swasantyèm anivèsè BCLH ki te selebre nan legliz Sur le Rocher, de Dèlma. BCLH ke nou konnen ki se Brigad Kretyèn e Limyè Dayiti, BCLH ki nan plizyè legliz, si nou kapab konstate nan legliz yo, nou kapab wè yon gwoup de jèn, genyen adilt ladan l tou, ki souvan abiye avèk Pantalon bleu marin epi chemiz bleu clair se yo menm ki fè pati de sa ke nou rele BCLH la. BCLH ki defini kòm Brigad Kretyen e Limyè Dayiti. Donk se yon trè bèl mouvman ki genyen nan milye evanjelik la, presizeman anndan legliz yo men ki plis adopte. te par legliz de Dye yo ke ladan l yo pèmèt aske jèn yo yo menm yo kapab devlope talan yo e yo kapab pèmèt aske lòt moun kapab viv de aktivite sa. Se te yon trè bèl aktivite kote ke ladan li te genyen plizyè pèfòmans e jèn yo yo menm Yo te pran letan e leswen pou yo te enjoy aktivite sa ke nap mete sou ekran pou ou video sal e legliz sur le rocher de Delma ki te vreman ranpli avek avek jèn sa yo ki tap selebre 60 tièm anivèsè de BCLH ki se Brigad kretyen dayiti jan wap gadel sou ekran la sa se espas la ki te vrèman ranpli donk mwen menm te gen yon zanmim ki te envitem nan aktivite a malerezman mwen pat ka ale e se lè map gade videyo sa map di bon sim tale mte ka soti pa nan pom paske si wap gade wap wè legliz la tout legliz la ranpli an ble sèlman donk sa vle di genyen yon gwo efektif nan jèn sa yo adilt sa yo ki fè pati de la brigad kretyèn e limyè dayiti e nan menm aktivite sa jan kem sot ap dil talè a genyen plizyè lòt aktivite ki te fèt ladan li kote ke te genyen live pèfòmans jèn yo ki tap pèfòme e lòt gwoup ki te envite pami yo si m kapab site Oli Mizik Ayiti ki te bay yon pèfòmans ekstraòdinè men nou pap rete sèlman e nou pap rete sou live pèfòmans lòt moun paske emisyon sa li fèt spesyalman Pou BCLH nap plis rete nan live performance jèn yo ki fè pati de Brigade Chrétienne et Lumière d'Haïti an nou suivre performance sa ansanm kote ke yon jèn demwazèl li menm li tap performe au sein de activité sa kote yo tap selebre 60 tièm anniversaire

Se te youn nan pi bèl pèfòmans ki te genyen nan okazyon swasantyèm anivèsè Brigad Kretyen e Limyè Dayiti. Nan estrikti sa a, youn nan bagay ki ta pral etone m, lòske m ta pral konprann ke tout moun yo, yo pa rele menm jan. E se pa t legliz mwen te aprann sa. M raple m yon lè mwen ap soti legliz ansanm avèk youn nan jèn ki responsab nan kesyon batayon legliz li ke m ap salye nan emisyon sa ki se Judeline Saël. Pandan l ap pale nan telefòn li epi m tande l di Lumière epi li site non yon moun dèyè l. Epi lè sa a m di l, Yon moun ki siyen limyè a lan, se premyè fwa m ap tande yon moun ki siyen limyè a. Epi se lè a li pral aprann mwen se pa yon moun ki siyen limyè a, men se nan brigad la, se nan batayon yo, fi yo, yo pa genyen menm non ansanm avèk gason yo. Gason yo, yo rele yo brigadye, Poutan fi yo, yo menm, yo rele yo limyè. Sa vle di ou pa ka rele yon fi brigadyè. Gason yo se brigadye, epi fi yo, yo menm, yo se limyè. E se sa k fè nan sig la w ap wè se BCLH ki se Brigad Kretyèn e Limyè Dayiti. Sa vle di. Non fi yo ladan l, non gason yo ladan l. Brigadye yo ladan l epi limyè yo yo menm yo ladan l. Ann antre kounya la nan sa ki gen pou wè ansanm avèk vizyon, misyon epi objektif BCLH nan kominote a ki ap fè yon travay ekstraòdinè. Objektif yo se ankadre timoun, adolesan e adilt nan objektif pou pèmèt aske yo kapab devlope pwòp tèt yo nan sa ki gen pou wè ansanm avèk spirityalite, moral, devlopman entèlektyèl e sosyal tou. Se yon strikti ki baze sou devlopman moun e devlopman kominote, men pi presizeman kominote legliz yo. Ou tande li rele brigad kretyen, men se pa brigad li rele nan legliz yo. Brigad la se Wo nivo a, se strikti jeneral la, se strikti nasyonal la, men nan chak legliz, sa w ap gade, sa ou wè yo genyen an, li rele batayon. E se sa k fè ou kapab wè yo menm, yo kapab make batayon de tèl egliz, Batayon de tèl strikti se konsa ke l ye. Batayon de legliz de Dye, batayon de legliz, se konsa l ye. Sa vle di, gran strikti jeneral la se brigad la ke yo rele konsa, men chak legliz li genyen yon batayon. Eske tout legliz ki genyen batayon, tout anrejistre nan BCLH? Non tout legliz ki genyen batayon pa anrejistre nan BCLH. Chak legliz kapab mete estrikti pa yo, yon estrikti paramilitè ki sanble ansanm avèk brigad la ki menm adopte menm prensip brigad la men ki pa di dirèkteman ke legliz sa a li afilye ansanm avèk strikti jeneral oubyen nasyonal la ki se BCLH. Ou kapab fè diferans sa a nan foulard yo, tout legliz yo yo pa pote menm foulard. Yo respekte menm prensip yo, yo adopte menm disiplin yo. Men gen legliz tou se pa inyorans yo pa anrejistre oubyen afilye avèk BCLH la, paske nou konnen l deja. Nan yon emisyon ke mwen te fè kote mwen t ap pale de Federasyon Pwotestant Dayiti a, mwen te soulve pwen sa a kote mwen te di nou gen yon pakèt legliz la ki ap fonksyone, men legliz sa yo, yo pa anrejistre pyès kote. E menm legliz sa yo ou gen dwa gade ladan yo tou wap wè yo gen batayon men ki pa anrejistre nan sou titèl BCLH la. E konsa tou gen legliz ki anrejistre nòmal ki se de bòn enstitisyon ki fòmalize men ki pa chwazi antre sou titèl BCLH la. Kisa yo genyen kòm misyon? Misyon BCLH lan tou dabò se fòme disip pou Jezi Kris. Se sa yo menm yo fè. Fòme disip pou Jezi Kris. Se vre se yon strikti paramilitè men yo plis Genyen alur yo, yo plis alinye sou sa ki gen pou wè ansanm avèk evanjelizasyon, spirityalite. Tout lòt bagay yo, yo vini kòm konplemantè, tankou devlope lidèchip lakay yo, e menm lidèchip yo devlope a, swit apre lidèchip paramilitè yo, se dabò lidèchip kretyen, yo menm yo devlope lakay jèn yo e yo ankouraje jèn yo a pou yo kapab genyen yon lespri de sèvis. Yo ankouraje jèn yo a sèvi Bondye e yo ankouraje jèn yo a itil legliz yo pandan y ap sèvi nan ministè yo nan legliz yo e yo ankouraje jèn yo a itil e sèvi kominote yo, sèvi peyi yo, sèvi tout asosyasyon oubyen òganizasyon ke yo menm yo fè pati de li menm.

et de service ou kapab remake wap wè tout sa yo ap fè yo ap fèl ansanm tout sa yo ap fè toujou genyen yon ekip toujou genyen yon group brigadye yon group limyè yon group mix ki ap egzekite sa ke yap egzekite a e yo fè egzekisyon sa sou titèl yon moun ki pi wo pase yo, yon chèf, yon moun ki odesi de yo menm. Donk, ladan l genyen plizyè estrikti, kòmsi plizyè etap e plizyè nivo ladan l. E se sa k fè w ap wè menm si gwoup la ap opere, li genyen yon moun nan tèt li ki ap kowòdone l. Nan estrikti sa ki se BCLH la, men anndan legliz yo, n ap di nan chak batayon, n ap jwenn genyen manb yo ki nan pi ba nivo a, sa vle di yon senp manb, n ap jwenn genyen chèf eskwad yo, se de sa m ap pale a la, lè w wè yo ap fè yon bagay genyen yon moun ki nan tèt yo, se chèf eskwad la ki ap egzekite sou. tèt gwoup sa, epi yo genyen ofisye, yo genyen kòmandan avèk lòt ankò ki pèmèt aske estrikti sa li menm li kapab avanse. E nan sa ki gen pou wè ansanm avèk vizyon yo. Kisa yo vize? Kisa yo wè? Pou kisa yo la? Kisa ki vizyon yo vrèman? Ebyen vizyon BCLH la, la brigad e batayon yo nan chak legliz se fòme plizyè jenerasyon jèn kretyen ki kapab enfliyanse, pozitivman dabò lavi yo, fanmi yo, legliz la e kominote yo ap evolye ladan l. Donk, pandan m ap di sa, sa tou monte nan tèt mwen, si legliz la ta vle vrèman itil kominote yo, itil peyi a, m panse li t ap vrèman bon pou chak legliz ta genyen ladan li yon batayon. Paske atravè misyon epi vizyon BCLH la ki fè chak batayon oblije fokis sou fòme plizyè jenerasyon jèn ki kapab enfliyanse pozitivman lavi pèsonèl yo, fanmi yo, legliz yo avèk kominote yo, mwen rete kwè si chak legliz genyen yon batayon e chak legliz fè. Tout jèn yo yo antre nan batayon e adopte prensip yo, egzekite objektif yo e mache nan vizyon sa pou akonpli misyon an, mwen rete kwè ke se ap pi bèl mouvman ki pral pèmèt aske legliz li kapab fè enp. pak li dwe fè a sou sosyete a paske yon strikti konsa ki ap fòme jèn mwen rete kwè se youn nan pi bèl inisyativ pi bèl strikti ki genyen anndan legliz yo donk. Toujou nan kesyon brigad yo, brigad la li menm se youn nan pi bèl fòm, dayè se yon fòm militè ki bay anpil prensip e si ou ap gade jèn ki grandi anndan batayon yo w ap wè yo vrèman diferan konparativman avèk lòt jèn ki jis leve swa nan legliz la oubyen ki jis leve nan yon lòt ministè paske batayon an li menm li genyen plis prensip ladan l, li genyen plis disiplin ladan l, li genyen plis bagay ladan l ki pèmèt aske jèn yo yo menm yo kapab grandi non sèlman nan lafwa men sitou nan prensip avèk disiplin ki pral pèmèt aske yo enpakte pozitivman lavi pèsonèl yo e enpakte pozitivman kominote yo, legliz yo e peyi yo. Donk se sa ki BCLH la ki t ap selebre swasantyèm anivèsè yo nan legliz Sur le Rocher de Delma. Bon. Mwen menm pèsonèlman depi piti m pa renmen mouvman chèf, kesyon polisye, kesyon militè m pat renmen l e m kapab di se youn nan strikti m pa pase legliz. Men pou m vin fè emisyon sa mwen konsilte anpil jèn epi fè rechèch tou e donk m vin dekouvri. Se yon aktivite, se yon estrikti m te sipoze ladan l. Men malerezman m pa t wè l nan ang sa. Donk ou menm ki ap gade emisyon sa si ou se jèn ou kapab toujou chèche yon batayon pou w entegre l ap vrèman bon pou ou, l ap vrèman itil ou. E si ou se paran tou ki ap grandi timoun mwen panse fè yon timoun entegre yon batayon nan yon legliz se youn nan pi bon chwa ke ou kapab fè pou li paske atravè estrikti sa a li pral aprann plis de spirityalite, de prensip, disiplin, entegrite e l ap genyen ase de bagaj pou l kapab enpakte. afekte vi pèsonèl li pozitivman, legliz li, kominote ke li ap evolye swit apre ansanm de fòmasyon li ap resevwa nan strikti sa. E yo pa sèlman bay fòmasyon disiplinè espirityèl, yo fokis tou su sa ki gen pou wè ansanm avèk fòmasyon Entèlektyèl yo, yo bay lòt fòmasyon pou yo kapab konplemante chak grenn jèn ki fè pati de estrikti sa a. E nan moman mwen t ap fè rechèch, m t ap pale ansanm avèk yon zanmi m sou sa, m ta pral poze l kesyon sa a, ki sa ki fè diferans ant skout e brigad? Epi li ta pral reponn mwen konsa, Jan ou wè m t ap di ou talè a, yon brigad, yon batayon anndan yon legliz pa oblije sou titèl BCLH la. Men, yon skout li sou titèl youn sou tèt lòt. Se menm jan ansanm avèk, alò apeprè menm jan ansanm avèk swa Polis Nasyonal la oubyen FADH. Sa vle di chak. Pòs polis ou wè, chak grenn polisye ou wè, li anrejistre nòmalman nan scout, yo konnen nan ki zòn li ye, yo konnen nan ki legliz li ye, yo konnen anba titèl ki moun li ye. Sa vle di, li genyen yon ti nuance konsa e nan inifòm yo tou, yo pa pote menm inifòm, yo pa pote menm foulard. Scout la li souvan kaki e brigad la atravè batayon ki nan chak legliz yo, yo souvan ble klè ki se koulè chemiz lan epi pantalon an ki se ble maren men ki konn nyanse nan foular yo men ki pa vrèman Bay yon diferans, sa ki pi enpòtan an se objektif, vizyon avèk misyon strikti sa a. E vwala medam mesye se sa ki se la brigad ki se BCLH, Brigad Kretyen e Limyè Dayiti ke nou te pran di tan pou nou pote emisyon sa a pou ou, pou nou te pale e eksplike Ki sa an reyalite brigad la li menm li ye nan kominote evanjelik yo? Donk, jan m t ap di l talè a, si w se jèn, chèche jwenn yon batayon pou w antre. E si w se paran tou ki deja genyen timoun, chèche jwenn yon batayon epi Enskri timoun nan, fè li antre pou li kapab resevwa plizyè fòmasyon, non sèlman sou leplan espirityèl, men tou pou li kapab gen plis prensip avèk disiplin e pou l kapab gen ase de kapasite lidèchip pou l kapab enpakte kominote l de manyè positive e mèsi ansanm avèk ou menm ki te ap swiv tout emisyon an e se toujou yon onè yon privilèj pou nou kapab prezante w emisyon sila ki genyen pou objektif analize ansanm aktivite ki ap dewoule nan milye evanjelik la e nou pran di tan pou nou salye sponsò nou ki se FL Production Haiti ki se sponsor ofisyèl Opinion FL Production Haiti ki deja lanse spesyal rantre dè klas li pou konfeksyon avèk enpresyon inifòm skolè kit se mayo, se chemiz, se inisyal, se chosèt,

oubyen pase vizite yo nan espas yo ki nan nimewo 6 Dèlma 74, Petyonvil. E sponsò nou ICDMT ki se Institut des Connaissances Durables pour le Marché du Travail ki genyen spesyal vakans dete nan plizyè domèn ladan yo ki genyen fotografi, ladan yo ki genyen makiyaj, ladan yo ki genyen.

Pa bliye meyè fason ke w kapab pwouve tèt ou ke w renmen l se aprann yon metye, se aprann yon metye pou w kapab itil sou mache travay la e se la a ou kapab kòmanse pwodui de la valè. Vwala medam, medmwazèl se mesye se la nou mete yon fen avèk emisyon opinyon pou jodi a. Nou bay ou randevou pou semèn pwochèn pou yon pi bèl sijè, pou yon pi bèl emisyon. Rete pozitif e Bondye beni tout moun. Pa bliye pran swen fanmi ou, pran swen tèt ou e sitou abòne ansanm avèk tout platfòm imedya yo. Babay, a la pwochèn!